tps, Stati Pwoteksyon Tanporè pou Ayisyen yo, mande refleksyon, sitou ak raketè yo k ap pwofite de sitiyasyon an pou dechèpiye manb kominote ayisyèn nan ki an difikilte. Nou pral kontinye pale w de dosye tps la, yon dosye ki ap kreye gwo kriz nan domèn lasante, fwa sa nan vil New York lan. Enben, desizyon Tribinal Siprèm nan, lè l te pran desizyon sa a pou l bay Administrasyon Donald Trump lan dwa pou l mete fen Nan pwogram pwoteksyon tanporè sa ke nou rele tps la, desizyon sa lage yon gwo kè sote nan mitan plizyè milye fanmi ayisyen. E anpil nan yo ap viv nan eta New York la. Mezi sa pa sèlman menase pou l dechire fanmi yo, men l riske tou paralize sistèm lasante a nan vil New York patikilyèman, kote ke gen anpil ayisyen k ap travay di, anpil fè plizyè chif travay pou bay moun swen lasante nan New York. Nou konn sa, gen anpil ayisyen, ayisyèn, ki se enfimyè ke yo ye, y ap travay nan lopital, y ap travay nan mezondretrèt yo. Pou n antre pri fon nan dosye sa a, n ap raple ke desizyon Tribinal Siprèm nan ki te pase avèk yon vòt de 6 vwa sou 3 nan dat 25 jen ki sot pase a la, desizyon sa a vin bay gouvènman an men leve pou l fini avèk tps la pou peyi Ayiti avèk peyi Siri, se pa Ayiti sèlman. Desizyon sa a vini tou nan yon moman kote ke sitiyasyon sekirite ak sitiyasyon politik la an Ayiti se yon sitiyasyon ki rete difisil, kote ke vyolans gang yo ap fè ravaj e lavni moun sa yo, enben, yo prèske pa gen lavni pou yo ta retounen nan peyi yo, si yo ta vle retounen. Jiskaprezan, sitiyasyon an pa yon ti jan fin miyò pou moun ki ta di, an nou di yo ta vle retounen volontèman lakay yo. Alewè pou yo ta depòte yo. Nou konnen ke plizyè milye benefisyè tps yo, ke yo menm yo panse ke yo te jwenn yon refij isit an sekirite isit Ozetazini, eben yo rejwenn yo jodi a nan yon kafou danjere kote ke yo pè pou yo pa depòte yo, pou yo voye yo tounen nan yon swadizan lanfè. Pou moun sa yo, gen moun pou tout bon vre, yo pa ka tounen kote yo soti a la. Katye lakay yo, bandi anvayi, mete dife, touye moun, donk zòn sa son lanfè li ye pou moun sa yo. Kounye a la, ann gade enpak sa pral genyen sou sistèm lasante nan vil New York lan patikilyèman, piske rapò yo soti ki fè konnen ke deja vil New York lan kòmanse ap santi sekous desizyon sa ke yo pran nan zafè tps la. Gwo sendika travayè lasante a ki se 1199 SEIU ansanm avèk plizyè lidè politik te reyini pou leve vwa yo byen wo kont desizyon sa a, desizyon Lakou Siprèm nan pou koupe tps sa. Yo fè konnen ke travayè ayisyen yo se poto mitan lopital yo avèk kay pou ti granmoun yo. Se la a ke y ap travay, kay ti granmoun retrèt yo avèk lopital yo an jeneral nan New York. Anpil nan moun tps yo, y ap travay kòm asistan enfimyè, CNA, oubyen enfimyè, moun k ap fè netwayaj avèk moun k ap prepare manje. Se yo ki ede ti granmoun yo avèk moun ki gen andikap yo pou yo benyen pa egzanp, pou yo abiye, pou yo manje epi pran medikaman yo chak jou. Se de moun ki se poto mitan sistèm medikal la nan jisteman sèten lopital e dan de mezon de retrèt pou ti granmoun. Si yo ta rive fòse moun sa yo pati kite peyi a, ap gen yon gwo mank travayè ki pral mete lavi ti granmoun sa yo an danje. Pou nou konprann reyalite sa pi byen, Gen yon travayè ayisyen li menm ki anba pwogram tps la k ap travay kòm moun k ap fè netwayaj nan yon kay de retrèt, yon mezon de retrèt an nou di avèk ti granmoun. Li te pale anba kouvè klandesten, ki vle di anonimman, li pa t vle yo montre figi l, kote ke l pa t vle yo devwale idantite l. Nou ka konprann li, li te yon ti jan pè. Li di ke se pou sekirite l. Li te di, e m ap site l la nan moman an la, li di, Mwen leve chak maten a senkè, mwen pran de bis pou m al netwaye chanm granmoun yo. Mwen bay tout kè m nan travay sa a, e granmoun sa yo se tankou se granmè m yo ye. Se tankou se ta fanmi m yo te ye. Mwen vle rete Nouyòk pou mwen an sekirite epi pou m kontinye ede ti granmoun mwen yo. Mwen pa ka tounen Ayiti, si m tounen, y ap touye m. Fen de sitasyon. Se konsa granmoun sa a li te pale nan yon entèvyou ke jisteman jounal ameriken te ba li. Se pawòl sa yo ki soti nan bouch li e kote ke li fè konnen mezanmi li son ayisyen ki gen tps se vre men li lanse tou yon kri dalarm. Se kri dalarm yon imigran ki ta pale sou sitiyasyon ke li ye nan moman an la nan vil Nouyòk la. Li pa anvi tounen Ayiti. Li pa ka tounen Ayiti e li pa vle tounen Ayiti paske li deja abitye a ti granmoun yo. Gen anpil nan ayisyen ki gen tps yo kap travay jisteman nan eben mezon de retrèt yo, mezon ti granmoun yo oubyen lopital ki fin abitye avèk travay, ki abitye avèk moun sa yo e ti granmoun yo tou yo atache e yo abitye avèk ayisyen tps sa yo, moun tps sa yo, moun sa yo ki gen stati tanporè lan yo fin abitye avè yo pa ta vle se pèsonn lòt moun ki pou manyen yo ke moun sa yo ke se ayisyen ayisyèn sa yo kap travay. Poun fini nap fè w konnen ke lidè yo nan New York sa se vre fò nou di l yo pa gen entansyon kwaze bra yo, Sou dosye tps la, yo di yo pap kanpe la. Nou jwenn ke Nancy Hagans ki se prezidan Asosyasyon Enfimyè Eta New York lan, NYSNA, li deklare byen fò ke yo kanpe an solidarite avèk tout benefisyè tps yo ansanm avèk kominote imigran yo. Nancy Hagans raple tout moun ke enfimyè yo se de moun ki bay tout kalite moun swen sante san ke yo pa menm gade sou papye imigrasyon w, yo pa menm gade stati imigran ou, yo ba w lasante, yo ba w swen. san ke yo pa mande w e ou gen tps, ou imigran e ou rezidan? Sa se pou m di w yo pa fè sa men yo menm jounen jodi a y ap fè fas avèk jan de kesyon sa yo pou yo fè yo kite travay yo e eseye voye yo lakay yo. Enben li kontinye pou l di ke yo pral kontinye goumen pou ke imigran sa yo jwenn respè ak jistis ke yo merite de fason nòmal nan lakou New York. Si gen moun ki gen tps ki nan sitiyasyon sa ki ta renmen pale ansanm avèk nou, nou kontakte yo nou menm, nou konprann ke yo gen laperèz, yo gen kè sote, yo pa vle devwale idantite yo, nou menm nap pwoteje yo, nap pwoteje idantite yo, nou senpleman vle fè kri dalarm sa, kri imigran sa yo rive pi lwen pou yo konprann ke li pa posib pou yo ta depòte Ayisyen sa yo ki deja ap travay nan peyi a, k ap peye taks, ki fè fwaye yo, ki fè fanmi yo, ki gen timoun nan peyi sa a, pou yo ta mennen yo tounen ann Ayiti akoz de stati tanporè sa a ke yo te genyen, ke yo ta vle koupe. Ze tps, Stati Pwoteksyon Tanporè pou Ayisyen yo, mande refleksyon, sitou ak raketè yo k ap pwofite de sitiyasyon an pou dechèpiye manm kominote ayisyèn nan ki, an difikilte, epi gwo vag depòtasyon an Repiblik Dominikèn pou premye semès 2026 la. Medam, Mesye, salut, mwen se Jacquelin Belizaire. Depi studio nou yo nan Maryland e nan Washington DC, nou kontan antre lakay ou. Se toujou yon plezi pou nou fè sa e nou swete nou tout byenveni, kèlkeswa kote nou ye, an Ayiti oubyen aletranje. Nou pral pale yon lòt fwa ankò de Imigrasyon. DHS, Depatman Sekirite Enteryè oubyen Homeland Security, enben li konfime ke yon chofè kamyon ki rele Mickael Bon, ki gen 33 zan, se yon sitwayen ayisyen. Toujou dapre otorite federal yo, chofè a, ayisyen sa a, pase pran yon polisye State Trooper ki rele Michael I. Payura, enben nan moman li tap enspekte lòt machin sou Interstate 81 nan, donk 81, nan yon rejyon nan eta Pennsylvanie. Daprè responsab lapolis nan zòn nan, kamyon an te kite kanivo a epi l pase pran yon premye machin, li pase pran yon lòt epi li rantre sou polisye a ki gen 44 lane e polisye a pèdi lavi l. Nan aksidan sa ki fèt nan maten nan dat premye jiyè 2026 la, enben Mickaël Bon soti li menm blese e yo te transpòte l durjans nan lopital. E lapolis te al dèyè l, yo arete misye nan lopital la epi ale avè l ak tout rad lopital la sou li. Yo akize misye deske li ta touye yon moun sou yon wout, an palan de polisye a, paske l te, e aprè paske tou li mete lavi lòt moun an danje, paske l pase l pran yon premye machin, li pran yon dezyèm machin, e se lè sa ke polisye a li menm li pèdi lavi l, donk non sèlman li. touye polisye a men l te mete lavi lòt moun an danje moun ki nan zòn nan. Yo akize l tou deske deske li ta komèt yon omisid ta sanble envolontè e se sa yo retni kont li, yon omisid envolontè sa vle di ke li pa fè espre touye yo men li gen responsablite sou li paske yo ba l yon lòt e akizasyon ankò deske l t ap kondwi avèk enpridans. Donk li pat veyatif, li pat fè atansyon e sa lakòz moun mouri, moun blese. Ap gen yon tribinal kap gen pou egzamine akizasyon sa yo ke yo t retni kont Mickaël Bon an. Kidonk lap benefisye de sa yo rele an fransè prezonpsyon dinosans. Sa vle di depi yon moun ke lajistis poko kondane w, Enbyen ou se yon inosan jiskaske gen yon vèdik ki tonbe. Donk se menm sa ki pral rive pou ayisyen sa, Mickaël Bon, ki premyèman gen akizasyon omisid envolontè, gen akizasyon dèske l t ap kondwi san pridans, san l pa veyatif e sa lakòz moun mouri, sa lakòz moun blese e li menm tou li blese. Donk Kounye a, y ap tann yon tribinal konfime oubyen rejte akizasyon sa yo, donk an atandan li benefisye de prezonpsyon dinosans. Daprè sa DHS, Depatman Sekirite Enteryè, fè konnen, Mickael Bon te gen yon lisans CDL Massachusetts. CDL pa bò isit li vle di ke ou gen yon lisans pou kondwi gwo kamyon, gwo trelè. DNA di Ayisyen sa a, chofè sa a, te antre Ozetazini, ann di pito Ayisyen sa a paske lè l antre li pa t gen CDL la, donk Ayisyen sa a li te antre ann Ayiti nan mwa, an Ozetazini pito, li soti ann Ayiti li antre Ozetazini nan mwa jiyè 2024. Li te aplike pou stati pwoteksyon tanporè, tps, men imigrasyon te rejte aplikasyon nan rejte demand li a. Depi lè sa a, otorite yo di l ap viv nan peyi a san papye legal. E se nan moman ke l ap viv san papye legal la, e nan moman sa tou ke l gen yon CDL Massachusetts, e se nan moman sa ke ensidan an rive, kote ke li lakoz lanmò yon polisye, e gen moun tou, lòt moun ki blese, e li menm Pèsonèlman, li blese e tankou nou sot di l, lapolis te kouri dèyè l, y al nan lopital kote l t ap pran swen e yo arete l avèk menm rad lopital la sou li. Donk, sa nou swete, nou swete ke yo kontinye ap ba l swen paske li prezime inosan, yo kontinye ap ba l swen e menm si l pa t inosan, li gen dwa a swen nòmal ke yo dwe ba li. Donk, nou panse ke otorite yo ap kontinye ba l swen kote yo kenbe l la.

imigrasyon pale anpil de tps e dènye nouvèl an dat se ke kou siperyè siprèm kòt la, kou siprèm Etazini an bay prezidan Donald Trump administrasyon n nan enben feu vert pou yo deside sa yo vle nan kesyon tps la san pa genyen yon tribinal nan nivo enferyè k ap kesyone sa ke l fè. Donk sa vle di ke sa se yon nouvèl, yon desizyon ki lage anpil dezolasyon nan mitan kominote ayisyèn nan Ozetazini. Donk se yon bagay ki fè mal anpil, Se sur ke gen lòt demach kap fèt paske dosye sa tou li nan Kongrè Ameriken an pi presizeman nan Sena a, donk gen demach ki kontinye ap fèt toujou. Avoka yo di se pa ke son bagay ki fini sera seta, genyen posibilite toujou. Men sa ki pwoblèm nan se ke pandan ke bagay sa ap dewoule gen moun, gen raketè, Gen avoka imigrasyon raketè ki yo menm ap pwofite de sitiyasyon an. Yo pwofite de li de plizyè manyè. Premyèman, gen moun k ap bay fo espwa. E se sa nou toujou di nan Djabèz Imigrasyon, nou pa bay fo espwa, nou pa alarme moun tou. Fè yo konnen ke se lafen di mond, tps la antere, nou pa ka di sa. Nou pa ka di ti pyès la antrene, antere, menm jan tou nou pa ka di ke a sa k pral fèt nan ap fèt nan kongrè a, li pral pase kanmenm paske gen anpil presyon k ap bay. Nou pa ka di sa. Sepandan gen moun k ap fè rakèt, avoka k ap fè rakèt, k ap bay moun yo anpil espwa e lè w ba yo anpil espwa sa konsa yo ba w kòb pou w kapab ofri yo sa ou menm ou pa ka ofri, pou ba yo ou pwomèt ke w ap ba yo sa ke w pa ka ba yo. Donk nou di mezanmi bagay sa se yon bagay ki mande pou n abòde, se sa k fè ke nou menm nan Djabèz nou pran a nou pran nimewo avoka yo. Gen moun ki ekri nou ki di ke enben yo rele e Frandley Denis Julien yo rele mèt lagè paske se 2 nimewo sa yo nou te bay lòt moun yo pa ba nou otorizasyon pou nou bay nimewo yo yo di gen de lè yo pa ka yo pa ka jwenn nou enben mezanmi fò nou ensiste fò nou ensiste paske e tankou m te pale avèk mèt Frandley li di m ke pa jou l konn ap resevwa 100 500 apèl donk gen de fwa y ap rate apèl Donk sa vle di kòm se ou k bezwen enben ou ensiste pou rele yo. Nou te bay nimewo deja. Nou di.